Nou Ayisyen n pa ka frèt, nou toujou cho. Nou te cho pou n pran endepandans, se sa k fè nou fete plis ke 200 zan pou sa. Nou cho paske n gen yon solèy cho ki fè n tounen yon peyi twopikal, menm jan ak Sendomeng. Nan Sendomeng, toujou branche Eric on TV Show, tele, kanal 28. Ret branche, toujou branche emisyon sa. Emisyon sa pale de mwen, li pale de ou, li pale de nou tout ki sot Ayiti. Li ouvè yon gwo fenèt Sendomeng ki vann nou yon lòt jan, ki vann nou bèl, ki vann nou bon, ki vann nou santi bon. Branche! M'a vin di sa.

Quels sont les sequelles ki andikap cette nation? Li pa ka manje, ensekirite, bal ap tire sou li, nan tèt li tout tan.
M pap ka ret tann ou ankò Freda. Men poukisa w vle rete a?
Gracias por la sintonía estamos en el marco del festival.

de Freda. E kelke mo de Freda bon ekout son fim ayisyen ki fèt an Ayiti. Son fim ayiti men kouman e an ki tematik e an kouman e Freda e trete menm e an ki an pou moun ki poko wè fim nan. Nan pale de de fanm ayisyen bon lap konplike son moun pa wè fim nan pou konprann men son fim kap pale de de Ayiti don ti fanmi an Ayiti yon manman avèk 3 pitit epi nap gade chwa ke yap fè pandan ke yap sibi kriz sosyo politik ayisyèn nan.
Ok ok se pou la premye fwa fim nan ap pwoche nan repiblik dominikèn kisa ou atann de piblik la reyaksyon piblik la kisa ou atann m pa m jis swete ke moun yo pase yon bon tan ke yo gade fim nan ke yo kontan ke yo la epi wi ke yo pase yon bon tan sinema fèt pou sa sinema fèt pou reflechi men l fèt pou pase yon bon moman tou donk m jis swete ke yo ap pase yon bon moman wi ok pwochen pwojè Jessica oubyen sou pwojè w ap travay kounya e sa l ye menm. M ap travay sou yon lòt fim ki sipoze soti pwobableman an 2024 men m ap travay sou li aktyèlman wi. Ok.
Mwen gen yon zanmi ki patisipe nan fim nan se Janjan. Kijan koneksyon an te fèt avèk Janjan menm? Janjan se fim li ke m te dekouvri, dokimantè li e se apati de dokimantè sa ke mwen menm avè l nou te vin pran kontak e apati de sa nou te vin zanmi, nou te vin vwala nou rete an kontak jiskaske nou vin. M vin kreye wòl sa pou li nan Freda epi li vin jwe ladan l. S on aktè ekstwòdinè epi s on moun ekstwòdinè tou ke m renmen anpil donk m kontan ke l fè pati de pwojè sa a. E Freda tounen an Ayiti, Repiblik Dominikèn oubyen nan lòt kote? Sèlman an Ayiti, a Pòtoprens, nan plizyè katye nan Pòtoprens men tout fim nan filme a Pòtoprens an Ayiti wi. Ok.
E kèlke mo pou lè fan de Erick on TV show? Enben m kontan. ke yap swiv ou, m kontan ke yap kenbe tèt yo okouran de tout sa kap pase nan kilti ayisyèn nan epi m espere ke map gen chans rankontre yo nan yon pwojeksyon fim nan oubyen nan yon lòt aktivite ayisyèn. Mwen espere sa.
Ebyen ok jiska se te yon plezi. Mèwi, yon plase tanbyen. Ok bye. Ok.

Sa m anvi di nou tou se ke m konnen anpil nan nou wè bagay ki ekri sou Freda a sou entènèt, li parèt tankou yon gwo gwo gwo manman fim. M anvi di nou se yon tou piti piti fim, baze sou yon fim sou lavi m, sou fanmi m, sou manman m, matant mwen, moun mwen renmen. M t anvi wè peyi m nan yon fim, mwen fè yon fim pou m wè peyi m. Sa vle di ke m ta renmen nou retire tout sa nou tande sou fim nan nan tèt nou.

Li di m li jwenn yon revoke yon moun nan travay li a. Tout la sent jounen pou ap fè m kite etid mwen pou. Quelles sont les séquelles qui handicapent cette nation?
Li pa ka manje, ensekirite, bal ap tire sou li, nan tèt li tout tan.